Dosye Elmanio Joseph la pa siwo myèl ditou. Vin a rive gen manifestasyon nan lakou Ohio kont imigran ayisyen k ap viv nan sèt sa, kote gen yon gwoup sitwayen ameriken ki nan lakou Ohio Springfield deside leve pou manifeste kont ayisyen k ap antre ilegal nan peyi Etazini. Nou deja konnen istwa sitwayen ayisyen Elmanio Joseph la, si w fenk tonbe sou videyo sa n ap envite w al gade videyo nou te poste sou sa deja pou w pa konfyouz. Jou ki te 30 out 2023, te arive gen plizyè douzèn rezidan ki te pouse lidè vil Springfield pou jwenn repons sou kantite imigran k ap grandi nan lakou Ohio, men demach sa yo se pa rapò ak aksidan Ayisyen ak otobis lekòl ki te koz lanmò yon ti gason 11 an. Te gen plis pase 50 moun ki te patisipe nan reyinyon komisyon vil Springfield la madi swa, anpil te fache, epi ofisyèl vil yo t ap chèche reponn kesyon yo e yo t ap diminye diskou yo pandan gwoup moun sa yo t ap pale. Otorite yo fè konnen emosyon moun yo ki te nan reyinyon an te wo anpil tèlman yo te fache kont zak sa ki te pase a. Otorite yo te dekri pitit 11 an ki te ale nan peyi san chapo nan aksidan an kòm yon timoun ki te renmen snagolin spò ak fanmi l. Daprè otorite yo, plizyè milye imigran ayisyen vin Springfield anpil nan 5 dènye ane yo, Estimasyon yo varye anpil soti nan 5 mil imigran jiska 10 mil. Otorite yo fè konnen konvèzasyon sou rezo sosyal aprè aksidan otobis lekòl la te pwovoke rezidan yo konfwonte ofisyèl vil yo pou yo mande si Springfield se yon vil sanktyè pou imigran ilegal yo. Direktè vil Brian Egg te di, Nou pa ofisyèlman deklare yon vil sanktyè, se la yo pase lejislasyon ki di nou Nou pa pa jij jan li gen rapò ak lwa imigrasyon, nou pa janm pase okenn lejislasyon ki di sa. Bryan Ed te kontinye reponn yo pou l te di yo ke imigran yo gen dwa antre nan peyi a anba yon pwogram federal ki pwolonje libète imanitè pou sitwayen etranje ki oblije kouri kite peyi yo. Otorite yo di kominote legal lokal k ap ede imigran ayisyen rete Ozetazini Springfield te di ke imigran yo te vini nan Springfield pou travay, paske gen travay ki disponib nan kominote nou an, sa se youn nan rezon ki koz Ayisyen yo nan state la. Opozan yo te di vil la ap resevwa kòb pou popilasyon imigran isit la ki koz yap sitire imigran nan peyi a. Ed ki se direktè vil la te reponn nou pa te resevwa okenn dola leta oswa federal pou okenn imigran ki te antre nan kominote nou an. Chèf lapolis Springfield, Alison Elliott te mande rezidan yo pou yo gen respè pou tout moun epi pale ak enkyetid yo genyen tèlman moun yo t ap fè kòlè. Elliott ki se chèf lapolis nan Springfield te kontinye pou l te di ou ka pasyone, ou ka fache men ou ka tou fè tande vwa w kòmsadwa kidonk tanpri sonje sa pandan n ap chita isit la aswè a, krim pa jis yon pwoblèm nan kominote ayisyen an. Kote otorite yo te deja remake ke gen ayisyen ki te viktim de anpil zak Springfield, rezidan yo te eksprime. Tout enkyetid yo konsènan sekirite chofè pami popilasyon imigran yo, otorite yo te di ke lwa eta a rann li fasil pou jwenn yon lisans kondwi apre laj 18 an, san ke ou pa bezwen edikasyon pou kondwi, epi konvèzasyon ap fèt ak lejislatè eta yo sou pwoblèm kap poze nan kominote lokal yo, se sa otorite yo te reponn moun yo. Ofisyèl yo te dakò ak rezidan Cassi ki te sijere ke lapolis lokal man yo ta itil nan abòde enkyetid konsènan chofè imigran ki pa abitye ak lwa trafik yo. Ofisyèl yo te dakò tou pou yo gade pi lwen sou kesyon ki te soulve pa rezidan Maiden Lane Tony ki te mande ofisyèl yo mennen ankèt sou sèvis anplwaye yo ak konpayi ki ka patisipe nan transpò imigran nan zòn nan pou ranpli pòs travay yo. Yon pòtpawòl imigrasyon ak ladwann te konfime ke Joseph se yon sitwayen ann Ayiti e li te rive sou fwontyè Etazini ak Meksik nan mwa out 2022. Sa vle di Joseph te rive sou fwontyè Etazini ane pase nan mwa out 2022. Aksidan Joseph la pase nan mwa out 2023 sou mwa ki ba l ennan nan peyi Etazini, nou pa timoun piti n ap konprann. Dapre rapò yo, yo fè konnen se egzakteman sa Biden te fè, Biden te kenbe l, lage l epi daprè pwòp politik Biden te deklare, pa t ap janm fè okenn efò pou depòte l, menm si Joseph te finalman pèdi demand azil li a, sof si li te komèt yon krim ki grav. Epi kounye a gen yon ti gason ki mouri ak 26 lòt timoun ki te blese ki t ap eseye ale nan klas premye jou lekòl, akoz politik fwontyè Biden yo, sa rive. Tèt chaje, Biden gen fado l ap pote, nou tande tout sa k ap di. Nou tande tout sa k ap pale. Daprè rapò yo, yo te arete Joseph pandan y ap travèse fwontyè sid la ilegalman nan mwa out 2022. Daprè politik fwontyè Biden yo, Joseph pa te retounen nan Meksik, kote li te soti a, oswa Ayiti, natif natal li. Olye de sa, yo te ba li yon avi pou l parèt nan tribinal imigrasyon, epi answit yo te libere Joseph pou ale kote li te vle nan Etazini. Yo fè konnen li pa klè poukisa Joseph te chwazi Ohio, aprè tout tan Joseph te fè nan peyi Meksik, yo twouve Joseph pa tap kouri pou pwoblèm ensekirite, Joseph te alèz nan peyi Meksik, kounya li chwazi antre Etazini ak yon lisans ki gen rapò ak Meksik, kote li vin mete dlo nan zye rezidan yo. Rezidan yo fè konnen pou yo pa afème Ayisyen kay e pou yo tcheke sou travay yo, piga bis imigan antre nan state sa vin depoze imigran. Pwoblèm yo anpil, se pa de koze ki pap pale, anpil repwòch kont Ayisyen, moun yo pa vle pou Ayisyen vin pran Springfield nan men yo jis pou aksidan paske chofè a ki te koz aksidan se yon Ayisyen, men doulè Ayisyen se pou tout Ayisyen, se pa pou yon sèl Ayisyen, se pa pou sèl Elmanio Joseph, se pou nou tout. Gen yon websayb yo arive ouvè pou pou imigran pa jwenn sosyal pou yo ka depòte imigran kap antre nan peyi a. Yo fè konnen pou Biden kanpe sa, Lè m te tcheke website sa yè swa, te arive gen anviwon de 962 mil moun ki te vote. Men nou konnen pami vòt sa, ap gen moun k ap dakò, ap gen moun ki p ap dakò tou. Anpil moun fè konnen moun yo pa konprann ke se imigran ki fè travay yo pa vle fè a. Travay yo twouve ki twò di pou yo se imigran ki fè yo tèt chaje, bagay yo anpil, bagay yo konplike pou Joseph. Ayisyen k ap viv nan zòn Springfield, Ohio, fè pridan, Paske moun yo fache anpil, anpil nan yo rasis, se pa premye fwa bis lekòl ap fè aksidan, papa Joseph la melanje, mwa out 2022 Joseph antre, mwa out 2023 Joseph fè aksidan, voye yon elèv al nan peyi san chapo ak plizyè elèv ki te blese. Non, ka pa Joseph la pa senp. Sa ki nève moun yo plis se paske Joseph te plede ke li pa koupab. Antoulèka, bagay yo pa siwo myèl pou El Manyo Joseph, nou pa konn kiyès ki di El Manyo pou l te plede ke li pa koupab, Antoulèka se humm se tèt chaje. Bagay yo du pou Joseph. Joseph gen yon bebe 3 mwa si nou wè nou ka edel fè sa nou kapab paske ka Joseph la konsène nou tout ayisyen. Sitou ou menm ki se imigran. Nap remèsye Ketty Michel ki te chwazi voye twal pou platfòm sa. Nap remèsye team Blazy TV yo ki toujou la pou bay travay sa bourad pou pataje video yo. Mwen renmen nou anpil paske san nou menm travay sa pa tap avanse se nou menm ki fòs la se nou menm ki poto mitan. E ou menm tou ki pral fenk tonbe sou platfòm sa, nap envite w vin jwenn team sa ki se Team Blazy paske nou pale de tout sa kap fè aktyalite. Team Blazy TV mwen yo, big up pou nou, mwen renmen nou anpil anpil anpil anpil anpil anpil bizou pou nou mwah.